Ya, pa vre? Se sa pou te fè menm, pa vre? Sa vle di ke m te twò cho. Se sa k t ap rele m. E vrèman vre, lè paran m pa t ap pale m pou ou menm, m pa t gen kou tan. Tout tan, se ou menm m te wè. Yo voye kòb pou mwen pou m peye lekòl. M pa peye lekòl mwen. M kite l, m voye chache w Ayiti. Kounye a ou di, Bebe, m p ap vini Santiago non, e w ap rete Santo Domingo. M di, Anben, oke, pa gen pwoblèm. Al santo domingo. An ap retounen rele mouziko sa bebe m pap gen kob poum peye kay non m fè sam konnen poum bò kob pou peye kay jounen jodia gad kisaw remet mwen pa vre e pwoblèm nan ankò banm di ou wè sak pi fèm mal la tout moun ap mande yo di baby girl ou te gen mari wi pa vre e ou gen yon timoun 1 an m di moun yo konsa se manti tèlman m pat vle pou sa te pran lari. Telman. Ou konn ou konn pwoblèm nan ki fèm vin pale y la? E pa dèske to kou la e m pè pou ti presyon ke wap banm nan non. Men m just vin pale la pou m demoutre ke m pa pran nan presyon wap banm yo. Ok? Manman m rele w pran manman w bloke l. M ekri w. Sè m yo ankò. Pou ki sa? E ti moun nan la? M pat jete ti moun nan. M te kenbe ti moun nan. Malgre w te di m jete l, m pat jete l. Sèl sa map di w. Jean vle pran reskonsablite a e m pap fè w menas. Jean vle pran reskonsablite a map fè w pran l ok. Ou lè sa te bon ou te kontan men lè w fin manje tout ti zo ki te nan vyann nan ou lage l ou jete l pa vre. Ou fin kraze zo a ou fin souse l pa gen anyen ankò w ale. Apre 1 an edmi. Se sou tiktok m vin kwaze m sèm avèw pa vre? Ou lage m ak yon timoun sou mwen Yon timoun sou kont mwen Pou m ap bal manje, achte lèt, achte panmpe Depi nan depi nan gwo sèks Ata rive jounen jodia Hee E e tout imilyasyon sa ou m ap pran se ou menm ki fè sa Koz m te alèz Lekòl mwen ye Lekòl mwen te ye M pa t gen okenn timoun sou kont mwen. Men konnya, m oblije ke ap asepte ak imilyasyon fanmi m ap ban m poutèt kiyès? Poutèt ou menm. Si w te pran responsablite w, m pa t ap rive la. Sa vle di ke yon jenn gason pa ka travay, se sa? Se sa? Men lè m t ap envesti tout lajan m yo nan ou menm, ou pa t konnen ke ou te gen mennaj non. E ou pa t konnen ke ou te kite yon moun Ayiti non. Se sèl mwen menm ou te di ke ou gen nan moman. Pa vre? Se sèl mwen menm. Jounen jodi a ou fin gwòs mwen. M pa janm tande w. Se kounye a m ap wè w sou TikTok. Ou bloke m, ou bloke manman m, ou bloke ni sè m yo pou yo pa ekri w. Tanpri frè m nan, tout lajan m yo m depanse a remèt mwen lajan m. Sèl sa m ka di w. Map diw plis ankò. E dezole guys si se sou rezo a m vin pale ansanm. Paske misye son chen. Pa respè figiran an non. E m pat dwa sipoze repete sa pami nou. Misye pa konn moun. E li pa konn moun ki fè byen ansanm avèk li. Ya se sa ou pa konn moun. Ou moute sou moun jan w jwenn. Sa vle di ke ou ou fin fè tenten sa m pa diw anyen. Si l kontinye ap pèsiste. E lè sa w e ou di yon sa Simay pale ma madanm ki la ki rele madanm Sa m kenbe de madanm ou Men lou ou menm lè w lè w t ap fè m sa Ou pa t konnen ke ou te gen madanm Ou pa t konnen ke e madanm ou t ap okouran de sa tou Hum Pa vre Se sa Dakò Paske e e m k mete tèt mwen la Lè manman m t ap pale m si m te tande l M pa t tande ni wè se ou menm Kounye a gad sa w fè m jounen jodi a Gad sa w fè m. Ok.